Ke sa Arab la di a li antre tou nan menm lojik sa a. Pou mwen se yon bèl ide, m ta espere sèlman ke Arab la te mete 2 ekip yo chita epi pou nou wè kisa nou te kab fè ansanm pou nou wè kijan n kab retire Ayiti nan twou ke li ye la. Gen anpil moun ki panse ke eleksyon kab fèt nan peyi a. Eleksyon pa kab fèt a mwens ke se yon eleksyon pike kole ke nèg sa yo pral òganize. Peyi a bezwen lòt tranzisyon. De tout fason, e peyi a bezwen lòt moun ki pou ap dirije l pou ap pran desizyon pou li. Si Arab la pale ak tout lòt ekip yo, m pa konnen si l pale avè yo deja, m pa konnen, men mwen menm, bò kote pa m, mwen di l m twouve se yon trè bòn ide.
Donk ou prè pou pran gran Sid la pou gouvène l, donk avèk ekip ou? Mwen jis di ke si pèp la Se pèp la ki di apati de premye janvye fòk yo pran lòt endepandans nan gran sid. Endepandans sa a ke yo pral mete gouvènè yo, vis gouvènè yo epi rès popilasyon an lè yo santi gran sid la ap pi byen administre, lè sa y ap fè apèl pou yo vini. Sanble tout bon vre premye janvye k ape vin la a ansyen senatè Guy Philippe deside zanmi toupatou pran kontwòl gran sid la Pou li. Bonjou bonswa tout moun byenvini sou news 509 m kontan ansanm avèk nou e m gen anpil detay pou m pataje ansanm avèk nou nan videyo sa li ekstrememan enpòtan pou rete gade tout videyo sa gen anpil detay zanmi toupatou nou entèvyou ansyen senatè Guy Philippe li bay la avèk plizyè jounalis nan sid peyi a li kwè si moun nan sid la deside tout bon vre pran l deside leve kanpe ansanm avèk li, yo menm nan gran sid la y ap rive pran kontwòl gran sid la tout bon vre. Pa bliye sa non, sa genyen plizyè tan anndan peyi a gon sèl diskou sitou arab la ki li menm gon diskou kote yo vle akapare, yo vle pran pouvwa e yo dwe pase pa chak depatman anndan peyi a. Arab la ki te rankontre avèk ansyen senatè Guy Philippe, yo chita pale, yo rankontre, yo pataje enben opinyon yo sou kesyon sa a e premye janvye k ap vin la ta sanble ansyen senatè Guy Philippe li pare pou pran pouvwa. Men gen yon kesyon pou n poze tèt nou jodi a. Pa bliye Aprè Guy Philippe kite Ozetazini Damerik aprè plizyè ane nan prizon. Pandan l t antre nan peyi a, ou te kab konstate atravè rezo yo, ou te kab konstate atravè peyi a, gen anpil moun yo menm ki te bat bravo lakontantman pou travay senatè a, pou diskou senatè a te genyen, kòmkwa li ta vle chanje done yo, chanje sistèm sa, chanje ekip sa, yo menm ki achte lajan kontan e peyi a. Yo menm kap rich, yo menm kap fè lajan pandan peyi a moun ki pi mal yo chak jou yo kontinye vin pi mal. Anben anpil moun te kanpe avèk ansyen senatè Guy Philippe pase monte nan plizyè depatman anndan peyi a ale nan lwès peyi a e retounen nan pistèl. Dènye tan sa yo senatè a kwè Li te toujou ankouraje sa. Si yo pa ka pran pouvwa nan kapital ayisyèn nan, poukisa yo pa pran pouvwa nan sid peyi a? E premye janvye k ap vin la, li kwè, depi peyi a vle, depi moun yo vle, moun nan sid vle, li menm avèk ekip li, li pare pou pran pouvwa. Èske senatè Guy Philippe pral mete tèt li nan yon sitiyasyon difisil avèk ekip anplas la? Paske lè ou di. Senatè a te ka deside la li di tèt li, monchè, l ap pran pouvwa a, y ap fè yon revolisyon e y ap kòmanse l nan sid peyi a, ou di tèt ou, otomatikman ansyen senatè Guy Philippe zanmi toupatou, li pral mete tèt li nan sitiyasyon difisil avèk ekip an plas la. Bon, li ka lage manda dèyè senatè a, li ka menm chèche de mwayen pou asasinen ansyen senatè Guy Philippe, tout sa yo ladan l. Paske di ou pral gouvène sid peyi a, Ou konn sa l eksplike otomatikman? Se di tèt ou jodi a Leta santral p ap genyen kontwòl anyen ki nan Sid la, delegasyon, meri, direktè jeneral, nèg ki se de direktè nan depatman sa, vis delegasyon eksetera. Donk sa vle di se ekip moun sa yo ki pran pouvwa, se yo menm otomatikman ki pral genyen kontwòl tout bagay sa yo e ki pral mete konsèy prezidansyèl la, ki pral mete 2 nèg ki nan gouvènman la nan yon sitiyasyon difisil kote yo p ap ka ale nan sid peyi a, yo p ap ka fonksyone nan sid peyi a paske anben gon gwoup nèg ki deside yo pran pouvwa. Eske senatè Guy Philippe jodi a li serye nan batay sa? Eske tout bon vre li deside pran risk enòm sa? Paske gon bagay pou nou konprann. Jodi a pouvwa li trè dous. Bon mwen m poko m pa janm nan pouvwa. E m pa di tèt mwen yon lè m pap itil peyi a nan nivo sa. Men fòk ou dakò pa rapò nou kotwaye de moun ki nan pouvwa, nou kotwaye de nèg ki direktè jeneral, nou kotwaye dansyen premye minis, nou kotwaye dansyen prezidan. Donk nèg yo. Lè ou wè yo, lè ou wè jan yap viv, jan yap fonksyone, men ou di tèt ou otomatik se 2 nèg ki genyen lajan. E lajan sa, se pa on lajan nèg la fè gwo efò pou li. On nèg jodi a ki konseye prezidan la ki efò l fè pou tout lajan lap touche la? Li pa fè efò. On nèg ki direktè jeneral anndan peyi a, ki efò l fè pou tout lajan, pou tout liks pouvwa ofri l? Ki efò l fè? Yon nèg ki direktè jeneral lapolis la, ki efò l fè jodi a pou l gen tout privilèj sa yo? Donk sa vle di pouvwa li gou. E se youn nan rezon ki koz lè de nèg avèk fanm anndan peyi a yo rive pran pouvwa a, yo fè tout sa k depann de yo maten, midi e swa pou yo kenbe pouvwa e kenbe pouvwa li eksplike sa l eksplike a paske pouvwa gou. Donk ki travay yon konsèy prezidan ta pral fè la pou l genyen plizyè machin nan paking lakay li, pou l genyen plizyè sekirite ansanm avè l, pou l gen pèdiyèm lè l ap vwayaje la e pa nan kòb bank li, e pa nan kòb nan pòch li l pran? Se leta ki pran l an chaj, se leta ki ba l manje, se leta ki ba l otèl, se leta k ba l kote pou l dòmi. Donk èske w panse yon konseye prezidan, yon nèg ki nan pouvwa, Yon nèg ki prezidan de la repiblik, yon nèg ki premye minis anndan peyi a, èske w panse nèg sa a oubyen fanm sa a li pral kite pouvwa a la a? Li pral bay vag? Non! L ap fè tout sa k depann de li e sa fè ou wè anndan peyi a Nèg yo touye moun pou pouvwa. Nèg yo touye de jounaliste pou pouvwa. Nèg yo touye de moun ki opoze ansanm avèk yo. Paske pouvwa li bon, lajan leta a gou, li dous nan bouch nèg yo. E sa fè m te poze kesyon la, èske ansyen senatè Guy Philippe jodi a, li deside pou l pran risk enòm sa a, kanpe anfas nèg yo e kanpe anfas nèg yo otomatikman? Ansyen senatè Guy Philippe pral nan sitiyasyon difisil. Paske nèg yo, si ou deside kanpe anfas yo, ou ap nan pwoblèm. Ou ap nan sitiyasyon difisil. Nèg yo ap mete w nan sitiyasyon difisil. Èske ansyen senatè Guy Philippe jodi a, li pare pou l fè eksperyans sa a? Paske fòk ou konprann jodi a peyi a p ap dirije. Pa gen anyen kap fonksyone nan peyi a. Si te genyen 2 nèg ki gen kran nan lapolis la, nèg yo pran pouvwa lontan deja. Si te genyen fanm ki gen grenn nan mouda yo anndan peyi a, nèg yo te pran pouvwa deja. M pa kab pale de lame jodi a paske n pa gen lame. Se yon bagay ti komik nou gen la a, moun kap fè blag, moun kap ranse ladan l. E pa anyen serye. Men si te genyen lame nan peyi a, yo ta etan choute bouda nèg sa yo deja nan pran pouvwa. Paske nèg yo jodi a kouman w konprann? Nèg yo swadizan ap dirije yon peyi e sèlman bout limit nèg yo se sou Bourdon, Petyonvil. Yon konseye prezidan la pa ka deside pou l di l ap desann anba lavil la. Èske w konprann? Yon konseye prezidan pa ka deside pou l di tèt li, men l ap desann, li prale tèl kote. Ou pa ka fè sa. Rezon an, li senp, li klè. Oke? Li klè. Jodi a, ou pa ka fè sa. Ou pa ka fè sa paske jodi a nèg yo lese pouvwa, yo kite pouvwa avèk de nèg ki genyen zam anndan peyi a. Yo bay pouvwa avèk de nèg ki genyen zam anndan peyi a. Donk sa vle di si te genyen de nèg ki gen kran la, nèg gen grenn nan mouda yo, lontan nèg yo pat nan pouvwa ankò. Ok, te gen nèg la ki tap pran zam yo, yo pran pouvwa nan men nèg ki la yo. Paske yo pap dirije anyen. Pa gen anyen yap dirije la. Yo tap pran pouvwa nan men yo. Ok, yo tap pran pouvwa nan men yo. Paske nèg yo pap dirije anyen. Men kòm jodi a ou genyen yon lapolis, ou genyen yon lame, se de nèg avèk fanm jodi a k ap fè ti sousou, se de nèg avèk fanm jodi a ki ap regle afè zanmi tay yo. Nèg la di tèt li oubyen fanm lan di tèt li, monchè e m pa pral mete tèt mwen nan sitiyasyon difisil pou pèsonn, Depi m ka manje, depi m jwenn chèk mwen, m pa pral mete tèt mwen nan sitiyasyon difisil pou pèsòn. Ok. Zafè moun ki pi mal yo, zafè moun ki pa ka manje yo, zafè moun ki pa ka fè si ki pa fè sa. Pase mwen menm m ap manje, m ap fonksyone, m gen kò, m gen machin, m gen eksetera. Donk omwen si te genyen de nèg ki gen grenn nan mouda yo, ou t ap peye nèg sa yo lajan. Ou t ap peye nèg yo lajan, yo pa t ap Yo tap wè pouvwa sa e kouri yo tap kouri kitel. Men elas, ou pa gon gwoup moun anndan peyi a, ou pa gon jenerasyon anndan peyi a ki deside, ki estime, aprè 200 zan n pa gen dwa la, aprè 200 zan jodi a ou pa gen okenn wout entènasyonal, Aprè 200 zan jodi a, ou pa gen yon bon lopital. Aprè 200 zan anndan yon peyi, manje chak jou vin yon liks pou de Ayisyen. Epoutan la an Repiblik Dominikèn, epoutan la a gen de peyi nan Karayib la, yo rezoud pwoblèm sa yo deja. Men kiyès ki rezoud pwoblèm sa yo? Ou konn kiyès ki rezoud yo? Se de moun ki ale nan eleksyon, yo vote yo. Yo vote yo sou baz yon plan. Yo vote yo sou baz yon pwojè. E pwojè sa a, lè yo rive opouvwa, yo materyalize l. Men lè w gen de abolotcho tankou André Michel, Jean Charles Moïse, Claude Joseph. Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph ou ba yo pouvwa men kisa w tap atann de yo? Ou pa gen gwo bagay ou tap atann de yo. Ou tap gen sa ou genyen jodi a la. Ou tap gen rezilta sa ou genyen jodi a. Ou pa dwe atann lòt rezilta paske ou pa bay de nèg avèk fanm. ok ki genyen enterè nasyon an nan tèt yo ou pa bay de nèg avèk fanm ki wè peyi a dabò ou di jodi a lè on sitwayen ayisyen li malad fòk li jwenn lopital ok ou pa bay de moun jodi a ki konprann on peyi pa ka fonksyone san elektrisite ladanl men lè w bay de abolotcho pouvwa ou tap tann lòt rezilta. Lè peyi a aksepte pandan 2 zan, sosyete a aksepte pandan 2 zan nou gen 9 prezidan. E se sèl peyi nan mond la k konsa. Nou an 2025, pa gen kenn lòt kote ankò, pa gen kenn lòt peyi nan mond la ki gen 9 prezidan ladan l. E sèl nou menm wi. Kounya la a nou t aksepte bay 9 nèg dirije nou. Epi nou fè dezan nou fè ennan nap kanpe gade yo donk nou te atann nou tap gen rezilta ki rezilta? Dayè de nèg ki nan pouvwa jodia fòn konprann trè byen nèg sa yo yo te nan pouvwa deja yo pat bay rezilta mande tout nèg ki nan pouvwa la yo gon sèl bagay yo rezoud yo rezoud pwoblèm tèt yo yo rezoud pwoblèm manje yo yo rezoud pwoblèm kay yo yo rezoud pwoblèm fanmi yo men kanta pwoblèm peyi a Yo pa janm rezoud li non mèt la. Donk nou bay 9 prezidan dirije yon peyi epi jodi a nou pa gen kenn wout nasyonal jodi a nou ka pase ladan l. Sa n genyen swadizan kòm gwo aryopò entènasyonal nou genyen nan peyi a nou deside fèmen l. Epi nou tap atann de rezilta. Nou tap atann bagay yo ta pral chanje. Nou tap atann bagay yo ta pral dous nan peyi a. Mèsi paske w tap swiv videyo sa nap kwaze kounya.